Ann gade ansanm kòman sa ye. E, mwen te deja, m kapab di note pwen ki pi enpòtan yo. Pa bliye ke lyen Pòltadi a mwen te kite l deja sou paj lan. Yon moun si ou vle li l ou kapab san pwoblèm al li l konplètman pou w ka wè kisa ki di nan anviwon 4 paj ki genyen enfòmasyon yo.

Portalia sa ki sòti an, nouvo posiblite sa, li la jiska mwa desanm 2024. Sa vle di nou gen anviwon on mwa avèk 7, un an 7 mwa ke on moun ap ka fè pwosesis sa. Eske y ap pwolonje l aprè? Nou poko ap konnen, nou manke un an 7 mwa pou nou konnen,

Ide Portalia a se pèmèt ke pwosesis viza regwoupman familyal yo yo ale pi rapid ke jan nou konnen gen de moun ki konn ap fè regwoupman familyal ki nan oim pwosesis yo gen 1 an, yo fè 1 an yo pa ka jwenn randevou, yo fè 2 zan yo pa ka jwenn randevou, dokiman yo pa bon, moun nan pa depoze, etc. Donk ide sa a se retire tout difikilte sa yo oubyen fasilite kèk pwosesis sa yo pou yon moun ki vle. Ok, an n ale nan pati 3 a ki vrèman enteresan. Kiyès ki kapab ranpli pou yon moun? Kiyès si l Brezil ki dokiman pou l genyen pou l ranpli pou yon moun? Andeyò de yon moun ki deja gen nasyonalite brezilyèn nan ki kapab ranpli pou yon moun,

endetèmine oubyen yon rezidans tanporè pou dezan, ou kapab aplike. Pi devan nou pral wè ki eksepsyon yo mete kiyès ki pa kapab aplike pou yon moun. Kiyès, pou kiyès kounye a ou ka aplike? Sèlman fò n pa bliye, Moun ki ka aplike pou yon moun se yon moun ki Brezil ki genyen yon rezidans tanporè oubyen yon rezidans pèmanan, men ou menm ki Brezil lan kounya, ki lyen de parante moun lan dwe genyen avèk ou an Ayiti pou rive rantre l e ki kondisyon ki genyen nan chak sitiyasyon sa yo.

Endepandaman de sèks moun nan, sa vle di, si jodi an se 2 gason ki ansanm, se 2 fi ki ansanm, gouvènman Brezil nan nou konnen li pa gen pwoblèm avèk bagay sa yo, sa pa anpeche youn rantre lòt. Malgre n kapab di se pa yon dwa ke an Ayiti ke nou, ke an Ayiti n kapab gen difikilte pou n jwenn dokiman legal ki pwouve relasyon sa, men an nan Brezil, yo pa limite w pou rantre moun nan si se yon koup ki gen menm sèks. Sa vle di, Premyèman yon moun kapab rantre madanm epi mari. Yo pa mete okenn presizyon sa vle di nan nenpòt sitiyasyon depi moun nan se madanm ou e se mari w ou ka rantre l. Filho de brasileiro ou de imigrante etc sa vle di nenpòt pitit ke w genyen ou kapab rantre l. Nou kapab remake ke nan sa yo pa mete limit laj Sa vle di, ko gon timoun la ki gen 11 jou, li gen 10 an, li gen 20 tan, li gen 50 tan, jiskaprezan daprè Portalia yo pa mete okenn restriksyon pou rantre l ou kapab rantre l san pwoblèm. Twazyèmman, encheado, encheado se sa nou rele bofis oubyen bèlfi an kreyòl lan. Sa vle di, se si jodi an, ou gen yon madanm oubyen ou gen yon mari, li gen yon pitit ki pa pitit ou, yo ba w posiblite pou w rantre timoun sa a. Men la a, gen yon kondisyon. Se, premye kondisyon an, si l gen mwens ke 18 an, ou lib pou w rantre l san gran difikilte. Si l se yon moun ki ap etidye, 18 an pase a 24 an kounya, men lè sa w pral gen pou pou bay dokiman ki pwouve ke li nan fakilte an Ayiti li ap etidye. Ou byen, si moun lan, li, si moun sa l gen nenpòt laj, men w kapab pwouve atravè dokiman ke moun sa depann de ou ekonomikman. Youn nan fason ke m wè gouvènman Brezil lan itilize pou kapab pwouve ke moun sa depann de ou ekonomikman, se si ou genyen 3 papye ke w fè transfè pou moun sa yo pandan entèval 12 dènye mwa sa. Donk si jodi an la ou gen yon madanm oubyen yon mari ki gen yon timoun ki gen 26 an, Pou w rantre timoun sa a, ou oblije, bon, nou di timoun nan fason n pale, pou w rantre jenn gason oubyen jenn fi sa a, ou oblije pwouve ke li depann de ou ekonomikman. Men si l ap etidye, ou gen limit jiska 24 an, si l p ap etidye e ou pa ka pwouve ke l depann de ou, ou gen jiska 18 an maksimòm pou ke ou kapab rantre. Yon moun ki gen yon timoun brezilyen oubyen yon timoun ki gen rezidans isi an, sa vle di jodi an, lè m di timoun an, an n di pitit pito, nenpòt moun isi an ki gen manman l oubyen papa l ki ann Ayiti, li kapab rantre l san pwoblèm sou pwogram sa a.

Oubyen li ka gen nenpòt laj si ou ka montre ke frè oubyen sè sa li depann de ou ekonomikman. Ann gade, n ap wè nan pifò lyen de parante yo, yo pa mete okenn kondisyon adisyonèl. Yo sèlman mete kondisyon adisyonèl lan nan ka frè, sè, epi nan ka bofis, bèlfi. Ann eseye rezime ansanm tout lyen de parente ke ou kapab rantre Brezil nan nouvo pwogram sa a. Manman, papa, grann, granpè, pitit, pitit pitit, mari, madanm, Bofi, bèlfi, frè, sè. Sèlman nan tout premye ka nou site yo, ke l te manman, papa, ke l te pitit, ke l te mari, madanm, ke l te grann, granpè, ke l te pitit, pitit, nou remake ke yo pa mete okenn lòt kondisyon adisyonèl. Men si jodi an w ap rantre swa yon bofi w oubyen yon bèlfi w, oubyen w ap rantre yon frè w oubyen yon sè w, Gen 3 posiblite, si l gen mwens ke 18 an, ou ok ou kapab rantre l. Si l gen plis ke 18 an, l ap etidye, ou gen limit jiska 24 an pou ke w antre l. Oubyen si l gen nenpòt laj lan, depi w kapab pwouve ke li depann de ou ekonomikman. Ok, Jonas kounye a m konnen kiyès ke mwen kapab rantre, sèlman m bezwen konnen Ki dokiman ke map bezwen pou mwen rantre moun sa yo? Sa se dokiman ke yo mande nan nouvo pwogram sa a, depandaman de chak sitiyasyon yo. Ann gade ansanm nan atik 5 lan ki pral di men ki dokiman ke yon moun bezwen. E, non, atik 6, padon, nan atik 6 lan ki pale de tout dokiman ke yon moun ap bezwen pou rantre nan pwosesis la. Anvan n rive nan dokiman yo, ann gade pou n wè

Pwen sa li enpòtan anpil anvan n rantre nan dokiman yo. Pa bliye m te di talè a, daprè Voltaire a, kiyès ki petèt p ap kapab rantre yon moun? Daprè Voltaire a sa, si rezidans ou an se yon rezidans sou baz regwoupman familyal ke w gen nan men w, daprè Voltaire a, ou p ap ka rantre moun nan pwogram sa. Dezyèmman, si jodi an, malgre pwogram nan poko kòmanse, lè pwogram nan kòmanse, ou menm ki ann Ayiti k ap gade m jodi an, ou gen yon moun Brezil ki rantre w nan pwogram sa a, lè w vini, ou pap ka itilize menm pwogram sa a pou rantre yon moun tou. Se sa ke Paul Taliah sa di. Malgre yo pa di, lè tout fwa ou vin gon lòt tip de rezidans, eske wap ka fè pwosesis lan, men se 2 eksepsyon sa yo yo mete ki pou moun ki pap kapab fè pwosesis sa pou rantre yon moun nan pwogram sa. Ann gade kounye a atik 6 lan ki pale de dokiman yo. Ki dokiman yon moun ap bezwen? Premyèman, fòmilè lan ke yo genyen pou yo mete disponib sou sistèm lan. Jiska moman n ap pale an, fòmilè an poko disponib. E nou pral pale de sa nan fen nan fen Pòltadi a. Dokiman de vwayaj valid, sa vle di moun nan dwe gen paspò l ki valid pou l al vwayaje. Malgre la yo pale de dokiman ofisyèl de idantite, men si yon moun pral vwayaje, ann pito fokis sou paspò a paske fòk moun nan gen paspò pou l ka rive vwayaje. Ak de nesans oubyen ak maryaj, e pou w kapab pwouve lyen de parante w avèk moun sa a, Sètifika Bon Vi e Mès oubyen kazye jidisyè ki e sòti an Ayiti ki pwouve ke w pa nan kont avèk lajistis. Pi devan li met yon ti eksepsyon ki di ke si tout fwa li enposib pou jwenn kazye jidisyè oubyen sètifika Bon Vi e Mès lan, Ou kapab fè yon deklarasyon avèk men pa w ou siyen l kote ou di ke ou pa nan pwoblèm avèk lajistis ni nan peyi w ni okenn kote nan mond lan. E nan 6 nan yo fon repetisyon ankò, ou pale de akdenesans oubyen de maryaj pou w kapab pwouve lyen de parante w avèk mou ant moun. kap re rantre moun nan avèk moun wap rantre a sa vle di jodi an si map rantre pitit mwen mwen dwe bay ak de nesans pitit mwen pou yo ka wè se pitit mwen vre si map rantre manman m fòm bay ak de nesans pam poum kapab wè yo pou yo ka wè se manman m vre etc donk nan chak sitiyasyon yo ou pral detèmine ki ak de nesans ou byen ki ak maryaj pou prezante pou kapab pwouve ke moun sa sa ou dil ye pou ou nan fòmilè lan se sa ke l ye reyèlman.

Yo ba w posiblite pou w prezante yon ak konkibinaj. Men m vle mete yon pwen sou sa mezanmi. Anpil nan lòt pwosesi ki te gen avan yo, oim nou kapab sonje ke nan yon sèten moman te konn dakò moun depoze avèk ak konkibinaj. Yo vin rive yon lè yo pa dakò l e m te trè konprann yo. Poukisa? Kòman fè w ap viv Brezil depi nenpòt twa, katran, e pou gon ak konkibinaj ke w fè avèk yon moun ki gen yon semèn depi l fèt, w al depoze avè l. Donk, mwen dakò ke yo oblije doute ke se yon moun ou sèlman petèt pa t gen yon relasyon avèk li vre, e pou sèlman fè yon dokiman pou li. Se sa ki te fè ke yo te vin pa dakò sa. Donk, si jodi a, w ap prezante yon ak konkibinaj Pou mwen menm, mwen di pou mwen menm, mwen panse l pap twò fè sans, si ou Brezil depi iks tan, e pou gon ak konkibinaj ki fèt depi yon semèn, de semèn, ke w prezante pou rantre yon moun, ke ou di se madanm ou ke w te deja gon ounyanw estavèw ansanm avèk li. Nimewo 8 lan, Nan ka ke se madanm ou wap rantre oubyen se mari w, nou dwe gen yon deklarasyon ke nou siyen ki mansyone ke lè nou fin, lè moun sa vin vin Brezil, nou ap toujou rete ansanm. Sanble gouvènman an pran enfòmasyon, gen de moun ki konn rantre moun lan depi èpòt, moun yo, youn pa janm kwaze lòt, pa konn si e sa yo konnen men yo presize fòk gen yon dokiman ki siyen ki di ke reyèlman nou ap rete ansanm lè moun sa fin rantre Brezil. Dokiman idantite moun Brezil k ap rantre moun nan, evidaman fò w prezante rezidans ou ki tou pwouve, ki tou dokiman idantite w e ki tou pwouve ke rezidans ou an reponn a kritè ke yo mande pou kapab rantre yon moun isi an Brezil. Nimewo 10, Yon deklarasyon ki di ke ou menm k ap fè demand sa pou yon moun an Ayiti an, ke w toujou rete Brezil, Paske gouvènman konn bagay yo byen. Plizyè fwa gen de moun kap rele m Jonas, m te Brezil la, m gen rezidans kounya m Meksik, kounya m Kanada, kounya m Etazini, eske m ka toujou rantre yon moun sou rezidans mwen an? Non. Pwosesis sa yo mande an, yo egzije fòk ou toujou ap viv Brezil pou w rantre moun nan vin viv ak ou, se pa bliye. Pwosesis la rele regwoupman familyal. Se yon moun ki la, ki gen yon fanmi ou kap regwoupe ou avèk fanmi sa.

Oubyen se yon frè w oubyen sè w ki genyen plis pase 24 an, ou oblije kapab pwouve ke moun sa l depann de ou ekonomikman pou kapab ede l. W ap dwe prezante dokiman, e 3 papye transfè ke w fè pou moun sa nan dènye 12 mwa yo, e papye ofisyèl mezanmi, pou yo kapab wè ke moun sa ou konn ede l, moun sa depann de ou ekonomikman. Kisa li di pi ba kòman pwosesis lan ye? Kòman pwosesis lan ye lè ou w ap aplike nan pwogram sa? Se sa ke l di nan twazyèm, katriyèm e senkyèm pati sa ki fè pati de atik 6 lan k anlè a. Lè w ap fè demand lan, Ministè Jistis pral mete yon sistèm, an di pral mete yon fòmilè disponib nan pòlta ou save lan, Konpòta w ki deja egziste ki la pou anpil lòt pwogram, men ou pral mete yon lòt fòmilè adisyonèl ladan l pou pwogram sa. Lè ou fin ranpli fòmilè sa a, ou mete tout dokiman yo, si tout fwa yo apwouve w, si y ap mande dokiman y ap mande dokiman yo, apre sa nan moman yo apwouve w lan, yo ap dabò enfòme w ke ou apwouve, pou antre moun sa a, e y ap enfòme Anbasad la ann Ayiti atravè Ministè Afè Etranjè pou ke yo bay moun sa a yon viza. Malgre yo poko eksplike kòman yo pral fè dinamik pou moun sa a, kilè pou l prezante Anbasad lan eksetera pou l al dèyè viza sa a, èske y ap jis pòtal e konsoulal lan, èske y ap nan pòtal eksetera, m panse sa se detay k ap vini pi devan mwa pwochen. Moun sa ap gen pou l ale, pou l al pran viza l apre sa pou l vwayaje vini Brezil. An n gade ankò kèk pati ke mwen te make pi ba a toujou. Ok, pati 5 lan li enpòtan. E, ki sa yo di? Menm jan m te di talè a, pwosesis sa ki genyen an, li pa elimine lòt pwosesis ki te genyen yo, Li tèlman vin yon pwosesis adisyonèl, si jodi yon moun vle toujou voye yon imel bay oim pou pwan randevou nan oim pou moun nan al depoze, ou kapab toujou fè sa san pwoblèm. Pwosesis yo la, se chak moun ki pral chwazi kiyès yo santi ki pi avantaje pou yo, sèlman fò n pa bliye, Lè w fè pwosesis lan pa oyem, ou gen 100 dola pou depoze pou chak moun ki pral fè demand lan sou kont oyem. Lè w fè l Brezil, sitou si se ou menm k ap fè pwosesis ou pou kont ou, ou pa genyen pou depanse 100 dola sa a pou chak moun ke w ap rantre. Atik 9 lan enteresan anpil, kisa l di?

Nan vi moun se nan men tayi nan vi Jospin Elisèch. Mezanmi yo e chif yo anpil. Kisa l di nan atik sa? Ou menm ki pral rantre moun sa, ou pa genyen pou peye ministè jistis ni pou aplike, ou pa genyen pou peye anbasad lan pou viza pou moun sa, lè moun sa vini l pa gen pou l peye ankò pou rezidans li. Ayiti se yon pwosesis ki totalman gratis.

Men, si anbasad lan ta deside, se petèt tèl enstans, se DHL on egzanp oubyen FedEx, ke l ap voye paspò a ba oubyen pou voye paspò a ba li, ou gen pou peye pou sèvis sa. Si gouvènman brezilyen an ta chwazi nenpòt lòt enstitisyon ki pou ba l yon sèvis pre-konsilè, w ap genyen pou peye sa. Yon lòt parantèz anplis, pa bliye. Pwogram nan totalman gratis. Otomatikman pwogram nan kòmanse ofisyèlman, nou ap pibliye lyen nesesè yo, nou ap fè de videyo pou nou moutre yon moun kòman pou aplike, ou kapab aplike pou kont ou san ou pa depanse yon santim. Men, si jodi an ou pa vle oubyen ou pa ka aplike pou kont ou, se yon lòt enstitisyon ou pral chwazi ki pou aplike pou ou, ou dakò ke moun sa li klè fò l touche pou sèvis sa a. Nou menm nan MDC Vie Agency, nou ap ofri sèvis lan a moun ki pa vle oubyen ki pa kapab aplike pou kont yo, se evidan ke n ap touche yon frè pou sèvis ke nou pral ofri w lan. NimeAtik 10 lan se yon atik m panse ki enpòtan anpil

Ou menm yon moun pa mari w pa madanm ou wap bay manti di l se mari w se madanm ou. Ou menm ki pral chache envante fo frè fo sè. Depi yo dekouvri sa, yo di yo wap cancel otorizasyon rezidans ke yo bay moun nan si yo gentan bay li. Li evidan ke si yo pa gentan bay li, yap tou bay li, men si yo gentan bay li, yo kapab cancel li si yo remake ke ou bay dokiman ki fo.

Daprè kalkil pa mwen menm Jonas Amazon, li ta dwe kòmanse aplike aprè apati 11 me. Daprè atik jounalistik ke gouvènman an pibliye, yo di se 6 me. Men sa m ka di yon moun, 6 me, 10 me, 11 me, yon diferans 4 a 5 jou, sa pap fè twòp diferans pou kòmanse pwosesis lan. Sèlman si jodi an vle fè pwosesis lan, deja kite doki, deja prepare tout dokiman nesesè pou ke jou ou kòmanse an, ou degaje ou kòmanse aplike. Paske nou konnen se pa 2 moun, se pa 2 moun ki pral genyen pou yo aplike. Ok! Mèsi anpil pou tout moun ki te asiste premye pati sa a. M'panse nou gen prèske tout detay nesesè de Portalia sa a. Kounye a nou pral rantre nan faz pou nou reponn avèk diferan kesyon ke yon moun kapab genyen sou kesyon Paul Taliah sa.